Chanjman. Mwen di mèsi a tout kanmarad ki kwè ke bagay yo pa ka ret konsa du fèt ke yo pa t janm delage nou pandan 2 zan sa. Pa bliye nou te toujou konnen m pa t nan batay la ankò. Lè ekip sa desann al chache mwen di kilik. Nou pap antre nan anba okenn moun, n ap met tèt nou ansanm pou n akonpanye militan konsekan yo pou n fè batay la. Ekip la te tande m, nou te angaje n nan yon batay. Nou tèlman te angaje n nan batay la, Fòs fè nwa yo te twouve ke nou se de eleman jenan. Yo arete nou le 29 novanm 2019. Pakè te gentan voye dosye nou kabinè denstriksyon le 28 novanm. 2019. Sa vle di ke dosye te gentan fèt nan pakè, al kabinè lenstriksyon avan menm ke yo ta arete yo. Sa vle di ke nou ka konprann ki sa fòs fè nwa sa a k ap dirije jodi a te gentan prepare pou nou. Nou menm militan konsekan, pitit geto a, nou di mèsi ankò yn fwa a tout moun ki te soutni nou. Nou pase yon dezan te trè difisil. Se goumen n konn goumen. Se esklav nou ye. Se mawon nou ye. Se bosal nou ye. Nou pa janm pèdi batay la. Nou pase dezan de mizè, dezan de soufrans. Jodi an, m ap remèsye. Youri Latortue. M ap remèsye Aodon Bien-Aimé. M ap remèsye kamarad Joseph Lambert ki te rejwenn yo nan wout pou ta akonpanye avoka yo nan batay pou liberasyon prizonye politik yo. Mwen tande anpil lidè ap di. Se akò k lage prizonye politik. Mwen menm, pèp ayisyen, sitwayen konsekan yo, m ap di nou prizonye politik yo pa lage paske poko gen pa lage sou oken akò paske poko gen akò. Mesye, kòman w ta fè vle yon nèg ki sou tèt tout cha k ap mennen yon manifestasyon, li pa janm pa ateri kote l pwale a? Koman w ta fè vle gon jenn gason ki riske vil maten midi swa kèlkeswa lè a lè tout geto ap fè sansiblizasyon pou ranvèse yon sistèm pou chavire leta pouri sa ki anti pèp lan yo arete l yo fèmen l nan prizon pandan 2 zan epi w panse ke jodi a l pa enpòtan ase pou konsète avè l ou konn mo pa l nan akò epi w panse l te ka fèt san li. A jodia la, m sòti kòm senp OP nan batay rat pa kaka pou moun ki pat konnen. E te ape e te ti non sa a m te genyen. Moun sal sa yo. Lavalas santi sa yo. Rat pa kaka sa a. M sòti kòm senp sa. Moun Dèlma Taba fè de mwen jodia yon onorab depite. E lè m ap pale avèk nou pèp ayisyen m di nou m son onorab depite, mwen son onorab depite. Nou wè militan konsekan yo, lè m di nou banm benefis di dout anba m pa mouye, anba m pa mouye. Pouvwa a pran m pou blan an ta la avè m. Yo bay FBI dosye m pou l al avè m paske yo di m son eleman jenan. FBI vin tande m, yo fè ankèt yo, yo wè m pa koupab, yo di yo pa ka retni anyen kont misye. Yo bay di ye l. Alafen, lè pouvwa a wè Zwazobèk fè pa pwale avè m paske l pa gen anyen pou l repwoche m, yo fè jij ki t ap tande m nan, ki se jij Lamòt, premye jij lan ki te rele Godly Joseph, li deziste paske eleman je nan sa a pa ka soti. Yo ofri Bèna Senvil minis. Bernard Saint vin rantre nan konplo a kont pitit pèp la pou l pa lage nou nan prizon paske yo di l ke eleman jenan sa bay twòp pwoblèm dèyè a si nou kite nèg sa yo sòti y ap chavire pouvwa Bernard Saint vin fè konplo nan sekestrasyon nou an yo rete nou nan prizon poukisa yo te kenbe n nan prizon jis pou yo te ka redwi nou nan silans nou nou te dèzeleman Anmèdan! Ekip sa se ton pwoblèm ke l te ye pou pouvwa a. Yo fè l fè 2 zan prizon. Militan konsekan yo pa kite yo bliye nou nan prizon an. Yo fè 2 zan tou y ap batay bò kote nou. Paske lè yo t al chache n, nou te di n ap batay kont sistèm sa a. Pou chanjman reyèl la, Leta anti-pèp sa, yo te kwè nan batay la, yo te swiv. Jodi a rezon k fè ke m ap redi nou ankò pa gen akò, kòm mwen tande, mwen pa nan yo, otorite nan sdp di se akò ki lage prizonye politik yo, m ap di pèp la e manti. Se pa lakò ki lage nou, paske poko gen akò. Sa se le mo di dwa. E m pral pi lwen pou m rasire nou de sa m di a. Mwen te toujou ou eleman jenan pou sdp. Si se te akò ki t ap lage prizonye politik, se pa advèsè sdp a n t ap lage anvan. Se manm sdp yo k nan prizon an, se yo yo t ap lage anvan. Mwen menm Arnel Belizaire, m p ap, menm jan nou wè m, m p ap pran woulib sou kilik. pou m di se mwen k batay la. Paske menm pou nou ti manifestasyon pou m te konn ale lè m sot nan geto, yo te konn di m non monchè, ou mèt kite piti a, li kapab, li pran chal pou kò l, li fè tout manifestasyon l, li mennen pèp li. Nou wè nan faz sa. Map di nou li. Mwen menm, m gon sèl pwoblèm la a. M poko ka pale avè nou pou m di nou men kisa nou pral fè. Pou ki rezon? Se paske mwen te gon alye nan batay pou chavire sistèm nan. Nan batay pou kraze leta anti pèp la. Ki rele Nenel Cassy. Jodi a si Nenel Cassy pran pouvwa a. li kosyone yo pote l bay Michaëlle Martelly, fòk mwen pale ak Nenel Cassy pou l di m de ki mannyè ki fè ke li kosyone ok pote pouvwa remèt Michaëlle Martelly a. Lè Nenel vin ban nou eksplikasyon, jodi a nou menm ki te nan batay chanjman an, nou menm ki te nan batay chavire sistèm nan, nou oblije pran baton pelerinaj nou pou n al rekòmanse batay la kote n te kite l la, men nou poko kapab, mwen menm Anel Belizaire espesyalman. Paske pou nou te fè mobil ou wè chèf sa tap mennen batay la pandan tout tan sa. Lè lap fè mobil lan, bon kote n te rive n te bloke nan wout. M te rele Nènèl m di Nènèl nap fè mobil lan, Zobop la bezwen pran lari, nou bloke. Li te voye 250 mil goud fè m kado ok pou n te finalize mobil la. Sèke li te nan batay chavire sistèm nan avè n. ki te nan batay kraze leta pouri sa avè nou si jodi a l pote batay la bay Mateli fò l bay Kilik ak tout ekip zobop la yon esplikasyon paske aprè 2 zan prizon nèg yo m pa kwè ke wap pran pouvwa w pote l bay Mickaël Martelly nou pral rete konsa se ke lap ban nou esplikasyon epi mwen menm Anel Belizaire map tounen devan nou pou m vin di nou men sa Nenel di ki fè l nan konplo pot pouvwa bay pèp la. Epi lè sa map mande Jeneral Killick kòman nou pral remobilize twoup la pou n avanse. Killick ou.